E ki tiye plis pasyan an Ayiti se pwoblèm kansè. Depi moun nan al kay doktè, li soufri kansè, bon li tou twomatize. Eske an reyalite ou kapab di m ki sa kansè a ye? Ben, vwala. Kansè a se yon miltiplikasyon non kontwole de selil ki lan òganis lan. Donk, miltiplikasyon sa a mennen ak sa k rele yon tumeur. Donk o fi a mezi ke timè a ap grandi, l ap siyen aske li okipe tout konpatiman ou di mwens tout ògàn kote li te pran nesans lan. Donk selil kanserez sa yo ki te pwovoke timè la, donk yo gen lib aksè pou yo deplase swa de yon ògàn ak yon lòt ou di mwens sikile libreman lan tout òganis lan. E se la a danje a pral poze paske selil kanserez sa li menm l ap fè tout sa k depann de li pou l rann disfonksyonèl tout lòt selil ki lan anviwònman l. Ou sot pale nou de kansè, epi ou te tou mansyone selil kanserez. Selil kanserez. E selil kanserez la, ki sa l ye menm? Èske ou ka di nou ki sa ki selil kanserez la? Ok.
Ben, yon selil ki kanserez, kòmsi ou kapab di ke se yon selil ki vin gen yon dezòd ki fèt ladan li. Donk, swa pasòt yon seri de agresyon ke l sibi, ou di mwens yon seri dalterasyon. Se sa yo rele nan tèm syantifik la, mitasyon an. Donk mitasyon an pwodui se lan divizyon selilè lan sou materyèl jenetik lan, sa ou kapab rele adn nan. Selil kanserez la li menm, li pa pran san l pou l fè divizyon selilè. Paske an reyalite yon divizyon selilè ta fèt, yon sèl divizyon ta dwe fèt pandan 24 è, men yon selil ki kanserez a fòs ke l ap miltipliye de manyè non kontwole, li pa sou kontwòl sistèm ki responsab divizyon selilè lan, sa ka fè ke li fè 4, 5, 6 divizyon pandan 24 è. E se sa ki pral pwovoke sa nou sot diw talè a ki se tumeur la e kwèm si w vle selil kanserez la se li menm ki baz tout kansè ki egziste kèlkeswa tip ou di mwens kèlkeswa ògàn ke kansè a atenn. Ok.
Men an reyalite, kòman kansè a li menm li pran nesans paske Moun nan gin arete li di bon lal kay doktè epi doktè dil li gin kansè se vre li gin kansè men eske doktè a konn dil men men kote kansè a men nan ki pati kòman kansè sa fè pran nesans. Ben se pou sa sante lakay la se poul pote enfòmasyon yo pou ou sitou avèk anpil detay. Yon kansè pran nesans se apati de yon selil ki te nòmal, ki ta byen fonksyone, men pa swit yon agresyon oudimwens yon alterasyon, sa vin rann ke selil sa li menm li disfonksyonèl oudimwens l ap fonksyone hors de sistèm ki responsab tout selil yo oudimwens kowòdinasyon de selil. Donk, mitasyon sa konn poze sou materyèl jenetik lan, sa yo rele adn nan. Donk, lè mitasyon an poze lan yon divizyon selilè ki nòmal, kote ke selil sa res sou kontwòl sistèm nan, donk mitasyon an l ap ka repare. Sa vle di gen yon sistèm ki la, ki mete an plas, ki di ke imedyatman selil sa gen yon alterasyon sou li, donk divizyon selilè a kanpe pandan se tan, donk pou l fè sa yo rele yon sòt de reparasyon. Men sa konn rive tou ke èrè sa ou dimwens lezyon sa ki poze sou adn nan tèlman grann, donk sa vin koz ke selil la lan enkapasite pou l repare li. Sa vin fè ke li vin deklanche yon alam. Ou konprann? Donk, lè l fin deklanche alam nan, li di ke m ap tiye selil la. M p ap kite sa a kontinye devlope, paske tout selil li pral, li pral bay nesans yo ap kanserez. Donk, pou anpeche ke dezòd sa a fèt lan òganis lan, yo pou, li, selil la deklanche alam nan pou l di ke, donk nou pral asiste a sa k rele yon apoptoz. Apoptoz la, se yon sòt de suicide cellulaire, se yon sòt de mò pwograme selilè. Men sa konn rive ke Lezyon an poze sou jèn ki responsab pou deklanche alam nan, e lè sa a dezòd la kontinye nan òganis lan, selil yo pwodui de manyè non kontwole, e lè sa yo vin pwodui mas la, sa yo rele tumeur lan, ki kapab de 2 tip, oubyen se yon tumeur benign, ou pou di mwens li se yon tumeur maligne, e tumeur maligne lan kap pwovoke sa yo rele. le cancer. E ou vle pale m de yon pwoliferasyon enkontwole? Yon pwoliferasyon enkontwole de selil, egzakteman. Ok, ok, ok, ok, ok.
Men ou sot di nou ki jan kansè a kapab pran nesans. Men jan n ap viv nan lavi kourant lan, men ki sa ki vrèman ki koz kansè a? Ki sa ki ka koze ke nou vin atrape maladi sa a ke yo rele kansè a menm? Ben, Koz maladi kansè yo, yo miltip. Dayè gen ladan yo jiskisi ke syantifik yo ap jwe sou yo, yo poko ka di ke reyèlman tèl ou tèl aksyon lè w koze l ki ka bay kansè, tèl bagay bay kansè, men etid la ap pran chè, men tout fwa yo estime ke gen yon patisipasyon a minima lan yon seri de koz. Se pa egzanp lè koz de lavi kourant. Gen koz maladi kansè yo lye dirèkteman a mòd de vi, E dezyèmman avèk anviwònman. Anviwònman. Kòmsi, sa k lye avèk mòd de vi yo, kòmsi se nan sa w ap konsome yo. Pa egzanp, moun k ap konsome tabak, anpil alkòl, li lye tou avèk sa yo rele obezite. Dayè ou konnen obezite, donk se yon sòt ki sa, sa pwodui pa yon alimantasyon non ekilibre. Gen sa k rele tou ekspozisyon a dè reyon iltravyolè. Tou sa, s on seri de kòz ki kapab bay kansè. Sa se sa ki gen rapò avèk lavi. Men koz ki lye avèk anviwònman, se sitou kontak nou genyen avèk yon seri de pwodui, sitou lan karyè pwofesyonèl nou, pa egzanp pwodui tankou benzèn, lamyant, tou sa. Donk lan karyè pwofesyonèl la gen yon seri de bagay ki fè kontak, ou ka wè l ba w kansè de la po, e anpil lòt konplikasyon ankò sou òganis nou. Ok. Men, èske yon moun ki. Pa egzanp, kap nan alimantasyon l. Pa egzanp, moun nan pa konn kòman pou l manje, li gen yon pwoblèm tankou li pa konprann, li pa konn vrèman nitrisyon l, èske moun sa pa kapab soufri de kansè? Paske yo pale de yo di 40 pousan kansè aktyèlman la kap ki vini se koz de alimantasyon. Èske alimantasyon an se youn nan koz? E èske chanjman klimatik la tou se youn nan koz kansè? Ben, m te di sa deja, donk kansè a li menm li lye avèk de faktè entèn, de faktè ekstèn, bagay ki gen rapò dirèkteman avèk mòd de vi nou e sa gen rapò avèk anviwònman. Se nòmal, sa ka rive, kansè se yon maladi jenetik, ereditè, ki kapab transmèt de paran a anfan. Men sa konn rive ke ou sibi alterasyon sa yo okou de lè timoun nan t ap pran nesans. Men, si ou vin gen yon rasyon alimantè ki ekilibre, sa ede ou evite li kansè. Donk, si obezite se youn nan koz ki kapab rann yon moun vin vin dote de maladi kansè, se sur ke yon movèz rasyon alimantè koze lobezite. Donk, sa vin endirekteman ke rasyon alimantè kapab gen yon konsekans, yon movèz rasyon alimantè, anfèt, kapab gen konsekans negatif Ou te ka mennen yon moun vin doute de sa k rele kansè. Ok. Kounye a, nou sot pale de koz, men èske ou kapab fè nou konprann, men ki prevansyon yon moun kapab fè, paske prevansyon an se youn nan bagay ki enpòtan pou moun fè pou li pa gen kansè. Men se sa.
Si maladi kansè lye avèk mòd de vi, li lye avèk anviwònman, se posib pou fè prevansyon kont li. Paske Si m ka chanje a tou moman mòd de vi, m ka chanje a tou moman evite kontak dirèk avèk pwodui ke m konnen ki danjre lan nati lan. Si pa egzanp, genyen 4 prensipal faktè ke yon moun ta dwe evite si ou vle fè prevansyon kont maladi kansè. Premyèman, nou te sot mansyone l deja, se le taba. Dezyèmman, se alkòl. Twazyèmman. Se yon movèz rasyon alimantè. Katriyèmman, se rete statik san pa fè yon aktivite fizik. Le tabac, poukisa? Dayè, sispann konsome tabak, sispann fimen tabak, ou di mwens, se toujou yon desizyon ki pote anpil fwi pou òganis yo, sou kèlkeswa tip yo. Dayè, sa pa depann de kantite tabak ou fimen pa jou, oudimwens depi ki lè ou t ap fimen l. Non. Men se tou senpleman yon grenn sigarèt, fimen l yon sèl fwa sifi pou koze yon seri de konplikasyon. E sitou kansè, sa yo rele kansè pilmonè lan, kansè moun fè nan poumon. Se yon koz dirèk, se yon konsekans dirèk de konsomasyon tabak. Gen sa ki rele tou alkòl. Dayè alkòl fèk detèmine kòm koz ki bay maladi kansè pa yon sant entènasyonal de rechèch sou le kansè ke yo rele CIRC. Donk ki di ke yon konsomasyon eksesiv de yon alkòl kapab koze de enfeksyon nan vwa ayewodijestif yo e sa kapab koze maladi kansè. Yon movèz rasyon alimantè, yon rasyon non ekilibre, donk moun ki pran plezi lan manje anpil vyann wouj yo sitou, manje vyann de pò, tou sa, donk sa kapab koze maladi kansè. E finalman, aktivite fizik, se vrèman enpòtan, m te di sa deja lan. lan ribrik espò ou di mwens aktivite fizik lan. Se ke aktivite fizik tankou kous, yon ti mach, ale lan gym tou sa, pa ka geri maladi pou ou, men li ede ou fè prevansyon kont yon seri de maladi. Mèsi.
Sante lakay.
Yon eksperyans ki ka kontinye.